Dans la vie il ya certaines vérités qui dérangent alors aswè a nou pral abòde kèk ladan yo. Ou menm ki konekte Chanel sa pa bliye ou sou chèn paw la Sentinelle Media Plus a l'heure de l'émission c'est l'heure yon emisyon ki pase chak lundi, mercredi avèk vendredi nan lè sa. Alors aswè a nou pral justement parler de pays Nou prale pote anpil enfòmasyon pou ou. Ahh ou menm ki konekte ou va jisteman fè sa ki pi senp lan, mwayen ki pi fasil, ki pi bon pou ke ou kapab sipòte chanèl sa a, se lòske ou pataje kontni nou yo, ou abòne a paj la epi ou kòmante l. Aswè a kòm nou gentan di l, nou gentan anonse l deja, nou di depi nan entwodiksyon an nou di w ke Ayiti pa gen pwoblèm lapriyè menm jan anpil moun ta fè konprann, Petètk, jodi a, oudimwens aswè a, oudimwens nan lè w ap tande emisyon sa a, ou kapab pral tande yon lòt sondklòch ki kapab deranje w. Men kòm mwen te gentan di w dè le depa, genyen de verite ki deranj. Men malerezman, nou ap viv nan yon jenerasyon kote nou gen de pere, nou gen de pòltwon, yo pa vle pran kouraj yo a de men pou ke yo di laverite. e se sa ki fè gen yon pakèt bann bagay jodi a nou konstitye yon pakèt bann dogm atravè yo menm, nou mezentèprete la parole de Dieu, nou jisteman ap itilze l swivan enterè gwoup, enterè klan ou di mwens enterè fanmi ak enterè ti zanmi. Alò, ou menm ki konekte aswè a, nou pral kòmanse abonde nan sans sa. Men jistavan ke nou rantre egzakteman nan fon sijè a di mwens nan vif sijè a, m pral pataje ansanm avèk ou yon seri de bagay aswè a, patikilyèman de vèsè biblik ke nou pral medite sou yo aswè a, a la glwa de Dye. E premye vèsè nou pral gen pou nou medite aswè a sou li, pa bliye emisyon sa a li gen yon aspè ki. a biblik, menm jan tou li gen yon aspè ki sosyal, e nou pral abòde l nan de sans sa a, n ap kòmanse avèk aspè biblik la avan, epi answit n ap fè cheminman an dan le domèn sosyal pou ke nou kapab eseye a konprann egzakteman ki sa pawòl Bondye di. Premye verite ke mwen pral atire atansyon w sou li menm aswè a, sè ke. Tè a, li prèske menm jan tout kote. Sa vle di ke, a kontrèman a sa anpil nan nou menm panse an Ayiti, nou panse ke Ayiti se yon peyi ki modi, e Etazini se yon peyi ki beni, depi ou kite Ayiti tout afè w chanje, tout koze w chanje, lavi w pral trè trè byen, Kontrèman a sa anpil moun panse, se pa sa reyalite a ye. Malerezman, se yon kliche ke nou kreye, nou aksepte l, epi nou adopte l kòm yon doktrin, ki vin fè, jodi a, youn nan pi gwo cauchemar yon Ayisyen kapab genyen sitou nan moman sa a, se leve chak jou wè se sou pwent tè sa, bout tè sa ke l ye chak jou. Men lòske nou gade pi pre nou, se menm zile a ki divize an 2, gen yon pati nou menm ki sou li k ap fè dezòd, ki pa kwè nan edikasyon, ki pa kwè nan konesans, ki pa kwè nan syans, e de lotre pa, ou gen yon lòt pèp, kèlkeswa non ke n kapab ba yo, kèlkeswa atribi ke n kapab ba yo, men ou wè se yon pèp ki gon kote l soti, li gon kote l prale. Men malerezman, jodi a nou vle tout moun panse egzakteman menm jan avèk nou, si w pa renmen entèl, se fò ke tout moun ta rayi entèl menm jan an. Men m ka toujou pa renmen entèl, men sa ki verite, sa ki vrè a, fò ke m pran kouraj mwen a de men pou ke mwen di sa ki vrè a, sa ki verite a. Lòske w gade egzakteman La Repiblik Dayiti ki se yon peyi, yon eta fayi, avèk La Repiblik Dominikèn, pa gen okenn konparezon posib. Byen ke chak peyi yo gen reyalite pa yo, yo gen de pwoblèm pa yo ke yo ap travèse. Gen de pwoblèm de kriminalite an Repiblik Dominikèn, gen de pwoblèm de kidnapping an Repiblik Dominikèn, gen de pwoblèm de krim, de, m te kapab di, de banditism an Repiblik Dominikèn, men yo pa fèt, se, se, se, ou pa kapab konpare yo. Sa vle di ke aswè a, nan kad emisyon sa a, nou pral abòde yon seri de pwen ki ekstrèmman enpòtan, e kòm etan done ke odisyon ke nou genyen, ou di mwens a fan emisyon sa se plis moun ki a kretyen, ki kwayan, nou pral fè yon apwòch biblik tou, pou ke n kapab konprann Gen de bagay ke la bib di fò ke nou pa kite moun egare nou yo detounen yo yo chanje kontèks yo pou ke yo kapab eksplwate n sa vle di ke aswè a nou pral fè 2 apwòch sa yo premye pasaj ke mwen ta renmen pataje avèk ou premyèman pou nou lanse nan kad emisyon sa a sè ke nan som 115 le vèsè Ban mwen rale referans lan rapid. Nan Som 115 le vèsè 16, la pawòl de Dye di, Les cieux sont les cieux de l'Etènèl, men il a donne la terre o fis de lòm. Sa vle di ke frè m, sè m, zanmi, entènot ki ap gade m, Moso tè ke nou menm imen nou okipe, espas ke nou okipe a, se kado ke Bondye fè limanite, ki fè jodi a nou chak nou sou yon pwent tè, lòm yo divize l an kontinan, yo divize l an eta, yo divize l an tèritwa, men chak peyi, chak pèp gen yon bout tè ki rele l chè mèt, chè mètrès. E, kòm mwen te gentan di w dè le depar, tè a li menm tout kote, nan sans ke Menm potansyalite, pa egzanp, e yon peyi tankou Lèzetazini kapab genyen pou ke l pwodui, se menm potansyalite sa yo, e ankò plis, yon peyi tankou Ayiti genyen pou ke l pwodui. E mwen menm patikilyèman ki ap viv an Florid, lakay mwen se yon sab, pa gen anyen ou kapab plante ladan si tout fwa se pa de sipleman ou ou achte pou ke ou ajoute nan tè a pou kapab fè yon pye fwi, yon pye flè. Tandi ke, nou menm, an Ayiti, nou gen yon, yon, yon, yon, yon sòl ki rich, nou gen yon tè ki rich, men malerezman, nou pa konn enpòtans li, nou pa itilize syans avèk konesans pou ke nou retire pèp nou nan grangou, nou reti, nou sispann ap pwonmennen kouin devan kay vwazen, n ap pran malonèt toupatou, tout kote, malerezman, se konsa reyalite a ye nan peyi pa nou.

lòske li ap fè konprann ke li menm, li jisteman te itilize 2 men l pou ke l te kapab jisteman pran swen tèt li, ok. Li t ap fè konprann ke li te gen dwa menm jan avèk lòt Apot yo pou ke l te achaj asanble oudimwens gwoup de kretyen ke li t ap ansenye yo. Men li di o vèsè 10, Kar, lòske nou etyon che vou,

Ebyen, se pou moun sa l pa manje non plis. E li bay yon egzòtasyon, li di, Li aprann ke gen kèk moun ki ap viv nan dezòd, yo pa vle travay, yo ap okipe yo de fitilite. Li di, Mwen envite moun sa yo e mwen egzòte yo, pa Lesenyè Jezi Kris, pou ke yo travay, pou ke yo manje pwòp pen yo. Sa vle di ke, Labib pa ankouraje parès sou okenn fòm, Labib pa ankouraje wazivte sou okenn fòm. Men mentenan jodi a nou pran nan kouran legliz de manyè pejorativ plis antre nan fè aktivite, se youn fini lòt la ranplase, yo kenbe pèp la okipe dan de bagay tandi ke yo pa pèmèt moun yo vake a okipasyon yo pou yo travay pou ke yo kapab gen mwayen pou yo kapab pran swen fanmi yo, men yo toujou rete a m te kapab di y ap mande Bondye pou Bondye yo ba yo pen tandike Bondye di nou konsa nou dwe travay e menm o menm lò de la kreyasyon se sa k fè la pawòl de Dye di o dan le livre de la Genèse o chapitre 1 lòske Bondye fin kreye tout bagay ou pral wè ke Bondye li di ke Dye travay pandan 6 jou E pandan setyèm jou a, li repoze. Li pa t pase sèt jou ap repoze sèlman, li travay pandan sis jou e l repoze pandan setyèm jou la. Se de manyè aske li kapab bay egzanp a limanite, Si ou vle reyisi, si ou vle pwospere, si ou vle, a, jisteman, genyen otonomi Al, ou di mwens, lalwa bouch ou jan moun yo konn di l an bon kreyòl, il faut que ou travay, paske se par le travail ke nou kapab jisteman rive akonpli de bagay ki esansyèl pou destine nou, de bagay ki esansyèl pou fanmi nou avèk moun ke nou renmen. E aswè a, m pral jisteman rale yon yon dyagram ansanm avèk ou, se de referans ke m jwenn sou Wikipedya, Map justement pranl rapidman ansanm avèk ou à la gloire de Dieu. E lòske nou diw pa egzanp an Ayiti nou pa gen yon pwoblèm de priyè, paske si se te pou la priyè peyi sa tap devlope ta ta tap debloke deja pou la senp e bòn rezon ke Ayisyen se yon pèp ki priye anpil men malerezman nou pa priye avèk entèlijans, nou pa priye avèk sajès, nou pa egzekite kòmandman Bondye yo men nou plis plonje nan yon fòm de relijyozite ki kenbe n anchene nan sitiyasyon ekstrèm de povrete ke nou kapab sitiye n jounen jodi a. An nou jisteman al fè yon ti kout pye pou n al gade egzakteman sou kijan evolisyon kesyon relijyon ye an Ayiti. Paske si tout fwa ou kòmanse pale de la relijyon avèk kèlkeswa Ayisyen yo jodi a, youn nan premye kesyon y ap poze w, poukisa An Ayiti gen otan degliz poukisa an Ayiti gen otan de relijyon men poukisa peyi a li sitye l lan yon pwoblèm nan yon kriz egi nan yon kriz san fen se kòm si nou gen enpresyon olye ke nou fè avans se bak ke nou ap fè alò se egzakteman sa nou pral kontinye pou n pale w sou nan kad emisyon sa aswè a nou prale nap veridik nap dirèk petèt sa ke nou kapab di yo gendwa deranje zòrèy ou men se yon fè se de verite ke nou ap pote sou tab la avèk de a vèsè biblik alapwi e de prèv syantifik alapwi poun moutre w egzakteman Se pa yon pwoblèm de mank de priyè. Il est vrai que la prière li nesesè pou devlopman yon nasyon, li de, li nesesè pou nou kenbe pwosperite a, pou nou kenbe òd sosyal la an ekilibre, men paralèlman, gen yon lòt faktè ki dwe mache avèk la priyè ki se le travay e le travay. Ebyen an nou gade egzakteman. Si tout fwa nou ta gade egzakteman sou dyagram sa yo, 2 dyagram sa yo, se Wikipedya ki bay sous evolisyon a relijyon yo, diferent konfesyon konfondi, an Ayiti pandan sè 6 dèryè ane. Pa egzanp, si nou ta gade nou wè an Ayiti, an 2017, le katolisism te okipe te okipe 52 pousan e nan kantite kretyen ki genyen sou tèritwa la. Le pwotestantism li te okipe le 35 pousan e moun ki pa kwè nan Bondye ki irelijye yo li te okipe 11 pousan tandi ke moun ki ap pratike le vodou de manyè deklare de manyè fòmèl li te okipe egzakteman 2 pousan. Ann gade evolisyon.

popilasyon peyi Dayiti a. Tandi ke le pwotestantism li pase a 19 pousan tandi ke li te egzakteman autour de 35 pousan. E ou pral gade lòt relijyon, lòt kòm si relijyon ki derive de pwotestantism nan, genyen ki refòme ki eksetera eksetera, li vin a 9 pousan. Kantite moun ki pa ki irelijye ou di mwens ki ate yo li pase a 2 pwen 7 pou san e kantite moun ki kwè nan kesyon espri eksetera eksetera li pase a 2 pwen 7 pou san enkliyan le vodou e lòt relijyon li okipe 0 pwen 65 pou san. Mentnan, si nou ta pran statistik sa yo, nou ta, jisteman, fè yon analiz objektif de sa ke nou sot gade an tèm de chif ou di mwens an tèm de done, ou pral wè ke Ayisyen se yon pèp, m te kapab di, natirèlman ki relijye. Kèlkeswa relijyon ke ou ap konfese a, ou kwè nan yon bagay kanmenm. Sa vle di ke, lòske pa egzanp nou ap pale de Ahh moun ki di konsa pwoblèm peyi a repoze tout sou tèl ou di mwens tèl lòt sektè, men si n gade egzakteman kòman evolisyon an ye, si tout fwa nou te wè egzakteman ateyism an t ap moute a yon ritm ki akselere, la a gen kèk bagay nou te ka gen kèk dediksyon nou te kapab aksepte ou di mwens te kapab eseye konprann. Men ou gade ou wè, Ayisyen, jenetikman ou di mwens kiltirèlman parlan, se yon pèp ki relijye. E, kèlkeswa relijyon ke moun nan li ap pratike, li gen yon fòm de priyè ou ou ou yon fòm devokasyon kèlkonk ke l fè a divinite ou di mwens espri ou di mwens ètk sa a ke li ap bay kilt a li menm nan. Mwen menm ki se kretyen, mwen kwè dan le vrè Dye,

atravè diferant relijyon, e pa rapò a rezilta ke nou ap asiste jodi a, nou gen yon eta ki fayi kote la delenkans li ap li jisteman li pran yon nivo ki egzajere, pesonn pa konn ki kote sa prale. Sa vle di ke nou vin reyalize ke se pa yon pwoblèm de priyè ki genyen, men se yon pwoblèm dipokrizi ki egziste aleteryò menm de gwoup sa yo, kè, lè m di gwoup sa yo m pa fè m pa fè eksepsyon okun, se yon fòm dipokrizi ki egziste alenteryè de gwoup sa yo kote nou vle pase akote de sa reyalite a ye. Paske jodi a, lòske w ap gade sur les réseaux sociaux, Gen yon seri de mega church ou di mwens yon seri de gwo gwo asanble ou di mwens yon seri de gwo gwoup relijye loske yo ap pale de Ayiti sèlman sa yo kapab fè pou Ayiti se sèlman yon priyè sèlman ann fè yon priyè pou Ayiti pou Bondye debloke peyi a men lè sèm diw ke Bondye pap desann vin debloke peyi a pou nou Paske Bondye bann de responsablite e a la kreyasyon ou pral wè ke li pral di Adan li bal dominasyon sur tout choz, pa bliye Bondye kreye le mond avèk entèlijans premyèman avèk la konesans premyèman ok paske la konesans se youn nan 7 espri de Dye yo Bondye kreye lemond li kreye limanite avèk la konesans li menm menm sous ki se sous konesans lan li transmèt karaktè sa a lòm e se sak fè dan le livre de la jenèz ou pral wè kel pral di adan li bal otorite pou kel domine sur la kreyasyon E pou ke nou domine sou lakreyasyon, se atravè lakonesans. Gade egzakteman jodi a, yon chen ki pa kapab pale, yon chen ki pa konprann, ki, e, e, m te kapab di, de manyè a, a, nòmal, ki pa konprann le langaj imen, men lòm rive nan dimansyon pou fè chen an, pou fè chen an egzekite yon seri de òd, pou fè chen an egzekite yon seri de bagay ki ekstraòdinè. Lòm domine e assujetti lakreyasyon par la connaissance. E dan le domèn syantifik,

yon gwoup relijye, yon relijyon, yon legliz ou kwakseswa, olye ke n ta di ann fè yon priyè pou Ayiti, avan ke n ta fè priyè la, gen yon seri de pwoblèm imedya ke n ta bezwen kòmanse rezoud. Gen yon seri de pwoblèm ki lye swa a asenisman, pwoblèm, m te kapab di, ki lye a la sante, pwoblèm ki lye a edikasyon, pwoblèm ki lye a la famiy ke n te kapab kòmanse rezoud avèk mwayen ke n genyen. Men jodi a, Nou plis jisteman ap envesti dan dè fitilite, nou vle jisteman konstwi pi gwo katedral, tandi ke nou genyen yon pèp ke nou orijinè de yo menm ki se frè n, ki se sè n, ki se san nou, nou kite ap kwoupi dan lamizè, men nou vle jisteman bati anpir nou sur la misère des autres. Nou rete nan fòm dipokrizi sa a, sèl sa ke n kapab fè pou Ayiti jodi a, se yon priyè n ap fè pou Ayiti, n ap fè 7 jou jèn pou Ayiti, n ap fè 40 jou jèn pou Ayiti, men tandike pwoblèm pwofon an, pwoblèm fondamantal la, pesonn moun pa vle manyen l didwa. E se egzakteman sa a Jezi Kris t ap repwoche Farizyen yo, paske. Yo tap mete de fardo ki trè lou sou pèp la, men yo pat janm vle remye fardo sa yo avèk ti dwèt yo. Se egzakteman menm fòm dipokrizi sa a, jodi a, ke nou ap egzèse atravè la relijyon. Olye ke nou ap kontinye fè jèn 40 jou e kwakseswa pou Ayiti, ann kòmanse pran a e ou di mwens ann kòmanse anbrase pwoblèm nan, sous pwoblèm nan. Paske lòske nou ap atake yon pwoblèm, nou pa atake l nan konsekans yo, fò ke nou al atake l nan koz la. Se yon nosyon de koz a efè. Si tout fwa m ap bat pou m trete sentom yo, m ap bat pou m trete siy yo, pwoblèm nan p ap janm rezoud si m pa ale a la baz pwoblèm nan pou m al atake vrè koz pwoblèm nan, se a pati de la ke rezilta m yo, yo ka pi pwoban, yo ka pi palpab, se a pati de la m kapab di wi m ap evre nan dimansyon pou ke mwen rezoud pwoblèm sa a. Gen yon jèn ki gen yon ki ap fè yon inisyativ sur les réseaux sociaux ke mwen m vrèman ankouraje e gen d'autres jeunes ki ap evre nan sans sa a. Genyen NBS e yon bon samariten ki ap fè yon travay ki ekstraòdinè, m pa konnen yo, m pa afilye ansanm avèk yo, m pa gen oken akwentans ansanm avèk yo, men yap fè yon travay ki pozitif genyen lòt lòt yon lòt jèn ki se frè Luckenson zòn pa fè moun ki ap retire timoun nan lari imajine w pa egzanp si legliz si la relijyon ou di mwens si tout fwa asanble yo nou tap ankadre ou di mwens anbrase de koz jis konsa nan ki ki enpak ke n te kapab fè nan sitiyasyon sosyo ekonomik e politik peyi sa a. Men, nou plis ap kosyone detay, nou plis ap kosyone deriv de, de, m te kapab di, de, de, de, des affamés de pouvoir, nou menm tou, nou chita la, nou chita la n ap kosyone yo, e nou menm tou nou antre anndan menm sikui enfènal la, kote nou ap eksplwate moun yo a outrans nan kesyon chak jou nou gen aktivite, chak jou nou gen yon bagay ke nou ap fè, nou anpeche moun yo vake a okipasyon yo, Tandike divòs ap miltipliye nan legliz, tandike fanmi ap kraze, sa pa di nou anyen, sèl sa ki enterese n se plen pòch nou, le plis ke nou fè, plis aktivite ke nou fè, nou kenbe moun yo bizi 7 su 7, nou pa menm ba yo souf pou yo pase yon ti tan an fanmiy, e lòske nou ap konstate divòs ap miltipliye, se kòmsi n fè kòmsi n pa konprann, lòske nou ap konstate yon ansanm de deriv ki ap fèt, se kòmsi n fè kòmsi n pa konprann, sa ki enterese n se sèlman enterè pòch nou, enterè pèsonèl nou. Alò frè m sè m, pa kite pesonn moun ba w manti pou fè w konprann ke Ayiti gen yon pwoblèm lapriyè. M pral di w poukisa. Èske w te konnen peyi ki pi ate ki pi ate nan mond lan, kote ki gen moun ki pi pa kwè nan Bondye, se yon peyi se se Lachin. Lachin gen 47 pousan moun anndan popilasyon an ki di yo pa kwè nan okin fòm de divinite. Men tandike, Lachin se premyè puisans ekonomik mondyal. Si w al gade pa egzanp dèt Etazini gen anvè Lachin, se yon bagay ekstraòdinè. Men yo menm nan kisa ke yo kwè? Yo kwè nan syans, yo konnen pouke yo devlope peyi yo, fò ke yo konstwi dè zekòl,

Tandi ke yo gen 47 pousan moun ki pa kwè nan okoun fòm de divinite. Lòske m di okoun fòm de divinite, pa bliye la Chinn pa yon peyi a m te kapab di ki ki gen anpil kretyen ladan. Se yon ti ponyen kretyen ki gen an Chinn. M pa pran sa pou egzanp pou ke m kapab dekouraje moun ki ap priye ou di mwens moun ki ap adore Bondye. Lwen de la. Okontrè, nou dwe toujou kontinye a adore Bondye. Lòske nou ap nou kontinye ap priye, nou kontinye ap adore Bondye, nou kontinye ap pataje avèk moun ki nan sitiyasyon difisil, Bondye ap kontinye miltipliye fwi nou yo. E sa k fè l di, Je benire lèvre de tè men. Bondye pap beni parès la, Bondye pap beni mache des moute desann nan tout priye. Depi se kote k gen priye, k gen jèn ou la, men Bondye di, Je benire louvraj de tè men. Men jodi a, yo kenbe n nan yon fòm kote nou mèt vini chak jou, chak swa, chak enstan, vini pote vini, menm nan jèn nou fè ofrand, nan tout kalte aktivite nou fè, nou ranmase de a twa ofrand, n ap apovri pèp la, o n ap n ap jisteman eksplwate pèp la pou ke nou kapab bati anpir nou. E se sa k fè jodi a, ou kapab wè gen yon seri de mouvman ki ap devlope. Se yon kesyon de gen yon legliz ki bay leton,

Tandike n konnen, sèvi Bondye a premyèman, se mwen menm pèsonèl an relasyon avèk le diven. Se mwen menm pèsonèlman an kontak dirèk avèk Bondye. Si m pa gen yon relasyon pèsonèl avèk Dye, menm lòske m ap moute nan tout aktivite, moute desann nan tout aktivite, sa p ap sèvi a anyen, paske la pawòl de Dye di, se pa tout moun ki ap di Senyè, Senyè, ki ap eritye wayòm syèl la, men se moun ki fè volonte Papa m ki nan syèl la. Enben sak vin pase frèm sèm entènot ki ap tandem mwen diw premyèman ke Bondye kreye lemond par la konesans e par le travay selon jenèz chapitre premye answit li repoze li travay pandan sis jou li repoze le setyèm jou poul te fè kisa poul te bay yon mach a swiv a lòm Li di lòm, Se par le travail ke wap tire nourriture chak jou nan lavi w. Ok? E l bay lòm menm konesans sa a, menm kapasite sa yo pou ke lòm domine e assujetti kreyasyon an. Sa k vin pase? Gen yon seri de gwoup, gen yon seri de peyi, gen yon seri de nasyon ki rejte fakilte sa yo, yo rejte lakonesans,

Men, lòm di tan modèn, lè nwa di tan modèn, yo pa vle travay, yo pa kwè nan konesans, sèlman sa yo kwè, se danse, se fè mizik sèlman. Se al nan pwogram, mete rad, achte bèl, achte bèl machin, achte bèl kay. Sa yo enpòtan tou, men se pa yo menm ki esansyèl. Jisteman fè foto, fè wè. Ou konn youn nan konsta ke m fè, pandan, pandan jounen an, pandan ke m ap reflechi pou ke m prepare emisyon sa a, m ap poze tèt mwen kesyon, poukisa pa egzanp, Moun ki pa gen mwayen, moun ki pòv, renmen ekspoze ti sa ke yo gen sur les réseaux sociaux. Moun nan achte yon machin, ou wè l ap fè live, l ap fè bagay avèk machin nan, se kòmsi l ap fè tout moun konnen ke l gen yon machin. Men tandike gen des hommes, les grands, les super riches de ce monde, m pa janm wè y ap fè live pou yo montre byen ke yo posede. Se moun, se malere, se malere, malerèz ki ap monte fè live pou montre sa ke yo posede, Saw wè k sou yo a se se tout richès yo se tout se tout byen yo ok e dezyèm bagay pa egzanp ke mwen a ke map kontinye sou menm nan menm lanse a m di ke m di ke sèten nou sèten nwa yo rejte lakonesans les noirs de cette génération yo rejte lakonesans e se sa k fè la majorite de peyi ki pov nan mond lan an grand majorite se des population noir ke yo ye Ok. E youn nan fè enpòtan ke ou dwe konstate se ke peyi sa yo se de peyi kote kondisyon meteyolojik avèk klimatik reyini pou ke yo te kapab fè de bagay ki ekstraòdinè. M ap pre egzanp, an Ayiti m sot pale de tè la ansanm avèk ou, m sot pale de resous natirèl ke nou genyen, Ma, san ke m pa bezwen pale de solèy la ke n genyen, m pa bezwen pale de lanmè a ke n genyen, m pa bezwen pale de yon tanperati ke n genyen ki fav, ki fav, ki favorab a prèske tout sa ke n te kapab fè pandan yon pakèt peryòd nan ane a. Men, jodi a, nou nan ke kamyonèt la, nou ap rele Lyogan Lyogan, paske nòmalman, nou rejte lakonesans, nou rejte le travay, nou konsidere le travay kòm yon fardo, Nou sonbre dan lwazivte e n ap mande Bondye chak jou pou l ban n lepen kotidyen. Men lèsè m di w, èske w te konnen nan priyè Notre Père la lòske Jezi Kris di pou pou ke bon e donne nous notre pain quotidien li pa pale de pen ki se manje fizik ke nou bezwen pou n manje, li pale di di pen spirityèl. Men, nou menm, nou jisteman tòde vèsè sa a pou n fè moun yo konprann a ann toujou kontinye mande Bondye chak jou pou Bondye ban n pen kotidyen. Bondye te nouri pèp Israël la dan dans le désert avec la manne, se paske dans le désert pa t genyen okenn fòm de agrikilti ke w te kapab pratike nan yon andwa dezètik, pèp la li te à la merci de Dieu. Lòske pèp la li travèse dans la terre promise, Il faut ke l travay pou l kontinye kiltive sòl la. Men jodi a, se kòmsi nou toujou nan dezè a toujou, n ap toujou mande Bondye pou l ban n notre pain quotidien tandike Bondye ban n konesans, Bondye ban n fòs de travay, Bondye ban n entèlijans men nou rejte tout bagay sa yo, nou jisteman rete n ap lamante, menm pou grenn diri pou n met sou tab lakay nou, nou rete ap lamante. Sè si ke gen dè moun pa egzanp ki pa gen anyen ditou. Yo depann de Dye totalman. Men gen jèn gason, jèn fanm ke m wè lòske y ap fè jèn, y ap fè yon seri de bagay, ou wè gen de jèn gason, de jèn fanm, nan moman sa a, nan lè sa a, se travay pou yo ke yo t ap travay. E yo la pandan 7 sur 7, chak jou regilyèman yo la. Tandi ke moun sa yo, se de moun ki ta sipoze ap travay. E lòske pa egzanp nou rejte lakonesans, nou rejte letravay, gen yon konpòteman ke anpil nan nou genyen, nou rejte responsablite a sou Bondye, E se sa k fè jodi a gen anpil moun ou wè ki fè yon leve de boukliye, de moun ki idantifye yo kòm dè ate, de moun ki idantifye yo kòm dè moun ki pa kwè nan anyen ditou, yo di a, si Ayiti konsa jodi a se fot moun sa yo nou menm swadizan ki ap priye. Yo rejte responsablite a sou Bondje. Yo rejte responsablite a sou nou premyèman. E nou menm an retou ki sa n fè? Nou rejte menm responsablite sa yo voye sou do n nan, nou rejte l sou Satan. Nou di se Satan k pa vle n avanse, se Satan k pa vle n pwogrese, tandike nou dezobeyi a yon prensip natirèl ki etabli dè la fondasyon di mond ki se le travay. e inanimemman, nou tou lè de, ke se swa moun ki di ke se nou menm ki responsab moun ki ap priye, ke se swa moun ki di se satan ki responsab, e a linanimite, nou tonbe dakò, nou vin di kounya a, fòt nou jodi a, si tout fwa nou jan n ye a, se pwisans kolonyalis yo, se lòt peyi, se blan, se nasyon, se sesi, se sela k pa vle wè nou, ki jisteman vle detwi nou. E, lòske n fè l konsa, kisa k vin pase? Gen yon lòt ti gwoup ankò, sa yo fè, yo jisteman, kèlkeswa mouvman de revèy ki ta dwe eklate osen de lapopilasyon, sou kèlkeswa fòm ke l ta dwe ye, pou ke ta gon konsyans sitwayèn ki ta pran, pou ke ta gon konsyans ki ta pran menm dan le sektè evanjelik pou ke nou ta preche laverite swivan, nou ta preche lapawòl swivan laverite, sa k pase, yo. Yo mennen yon seri de mouvman pou ke yo etoufe tout fòm de revèy, tout fòm de mouvman de revèy, epi pou yo kapab kenbe mas la dan linyorans pou yo bati anpir yo. E mas la li menm ki konpòteman ke l genyen? Mas la, li vin aksepte reyèlman ke li, se paske l modi, se paske li, li, li, li modi, enben sa k pase? Mas la, li sonbre dan larelijyozite. Li kwè ke Bondye a se egzakteman nan relijyon sa ke l ye, Bondye a se egzakteman nan batiman sa ke l ye, si l pa al adore sou montay sa pa gen Bondye, si l pa al adore nan tèl lye pa gen Bondye, si l pa al nan tèl sèvis pa gen Bondye, si l pa fè si pa gen Bondye, si l pa fè sèl la pa gen Bondye, se sèl kote li a ki gen laverite, se sèl kote li a Bondye ye. nou sombre dans la religiosite. E loske nou sombre dans la religiosite, nou telman pa egzanp, yo konn di w, kouto a telman grate manch li, kounye a la nou vin dako ke non selman se malediksyon k mete n nan sitiyasyon ke nou ye a, kounye a nou vin konvenk, nou vin konvenk tet nou, sel mwayen pou ke nou ere, se kite pwent tè sa a. Bonè Ayisyen an, li pa twouve l sou tèritwa nasyonal la kote Bondye te pèmèt se la k vin fèt, li twouve l aleksteryè. Enben sa k vin pase? Pwisans enperyalis yo, pwisans ki gen, ki, ki te kolonize n avan yo, yo wè gon dezòd, gon karnaj ki ap fèt otou de nou, nou pa kapab antann nou, se kòmsi se yon Babèl ke n kreye alenteryè de yon ti bout tèritwa ki gwo s on plan men. Youn pa vle konprann lòt, chak moun vle pale yon langaj suivan kwayans li, suivan konfesyon l, enben sa yo fè, yo pwofite de dezòd sa a pou yo eksplwate richès nou yo, pou yo ekstòke tout resous a, m te kapab di an tèm de tout moun ki gen matyè, tout moun k tèt yo byen fèt, tout moun ki fòme, yo eksplwate yo, se kòm si yo fè yon sòt de depòtasyon, yo pran tout krèm peyi a, yo mennen nan peyi pa yo pou ke yo kapab chita pwisans yo e sa yo fè yo enstore menm sistèm kolonyal la sou yon lòt fòm ki se le neocolonialisme. Petèt sa ke m ap di aswè a yo nou gen dwa pa konprann yo, Men, nou gen pou n konprann yo. Paske nòmalman, si ke nou pa retounen a la sous, si ke nou pa retounen a la baz, si ke chak moun pa pran responsablite yo, si ke pèp sa a pa pran desten l an men, li rete ap tann yon mesi k pou vin retire l nan sitiyasyon sa a ke l ye a, enben, bagay yo, bagay yo ap pi rèd de jou an jou. Ki rezon ki pouse m fè emisyon sa a aswè a sou ang sa a, oudimwens nan oryantasyon sa a? Se paske pandan semèn nan, byenke ou konnen mwen menm m trè prudan nan sa ke m ap pataje sou paj sa a, men gen yon bagay ke m, ki enpòtan ke m pral pataje ansanm avèk ou pou nou konprann egzakteman nan ki dimansyon inyorans nou kòm pèp li rive. Nan ki dimansyon pa egzanp, kesyon kase fèy kouvri sa, nou menm kòm pèp li rive. Videyo sa ou pral gade a gen dwa choke ou. Men, li ap jisteman, se yon tèrmomèt ke l ye pou montre w egzakteman nan ki nivo dinyorans ke Ayiti, ou di mwens Ayisyen li menm, li twouve l. E se sa ki fè, le pwofèt Oze, li deklare ke Bondye deklare par la bouch du pwofèt Oze, ban m jisteman pran referans lan rapid, a la glwa de Dye, Bondye deklare par la bouch du pwofèt Oze, li di,

Men sa ki enpòtan an nan pasaj sa a, gen anpil òm de Dye ki pran l pou ke yo rejte fot la sou pèp la, men tandike pasaj sa li adrese premyèman a prèt yo, li adrese premyèman a pastè yo, li adrese premyèman a evèk yo, moun ki ap egzèse sasèdòs yo, se premyèman a moun sa yo ke pasaj sa a li adrese. Se kòmsi konesans lan la, lapawòl li la, Men gen yon ti gwoup moun, gen yon ti klik ki fè men mise sur la connaissance, ki ap sere la pawòl, se kòm si y ap ban n bagay yo o konn gout, y ap ban n egzakteman sa ke n vle tande, menm jan la parole de Dieu di, gen yon tan k ap rive, lòm ap gen demanjezon pou yo tande bagay ki agreyab nan zòrèy yo. E se sa k fè jodi a ou wè prèske tout mesaj ki ap veyikile yo, yo gen yon aspè pwosperite finansyè, pwosperite materyèl, Ou wè gen de pastè ki ap poste de bèl machin, ap di w benediksyon paw la ap vini semèn sa, yap poste yon seri de vila, benediksyon paw la ap vini semèn sa, yap di n sa ke n vle tande, paske nou pa vle pran tan pou nou al konsilte kisa la parole de Dieu li di. Malerezman. Ebyen, an nou gade egzakteman kisa videyo sa ke m vle w vizualize aswè a.

Lapè avèw lapè avèw pase ke nan non Jezi si tu kwa tu vèra la glwa de Dye alò alò Bondye beni nou nap toujou poze mesye inosan yon grenn kesyon mwen m pap viv a tòsè map viv a kanaran men mwen se ayisyen. Se lanmou Bondye ki mennen mwen la e se lanmou Bondye ki fè nou rankontre. Nasyon an, kòm mwen te di w talè a, li ta renmen tande yon mo, menm jan ak sèvitè k ap fime a, tout nasyon an ta renmen tande yon mo ki sot nan bouch Inosan. E kòm mwen di ankò, sa m renmen nan game sa a, depi nou di n ap fè yon bagay, nou fè l. Eske w pa gen yon yon anons, yon mesaj pou la nasyon? Eske w pa ta ka voye la nasyon an tounen? Tout mesaj m ka bay la nasyon, yo mèt fè tout sa yo fè, Bondye pap bay mwen. Se youn nan rezon an ede m di sa. Vlope m, mare m, antere m nan vye nat.

Si Bondye tap touyel li tap touyel deja plan Bondye a se pa poul mouri men plan Bondye a se poul nan nouvèl Ayiti a li kòmanse travay nan nouvèl Ayiti a paske se nouvèl Ayiti a kòmanse travay ki fèm la se li menm ki banm stang nan poum fè kwazad la se li menm ki banm tout son yo poum fè kwazad la se pa lwem lwe nan men yo. Hello Se li k ban m stang nan pou m fè kwazad la Se li k ban m son pou m fè kwazad la Se pa lwe m lwe l nan men yo Gwo dèlko sa k ap mache a se pou li Limyè k ap klere anndan an se pou li Se ke l kòmanse travay Hello Mwen deklare sou lavi mesye Vitelòm Ke Leseyè voye prela kouvri l. Se pa Vitelòm ki fè nou an peyi an Hello Mwen menm si Lesyè vini avè m l ap vini avè l tou E m deklare si l kòmanse ke l fini E travay mwen l ap fè kote l ye a Pou timoun m wè Pou dam mwen wè Jèn gason Jèn fi pou chodyè m wè lakay nèg sa gen 4 zòrèy e pa ti bagay piti non pou gwo chodyè m wè lakay nèg sa gen 4 zòrèy se 4 moun kap mete yo atè pou bay moun manje jèn fanm kòm jèn gason li gon destine lonje men nou sou li se destine sa a satan vle graspiye ki fèl konnen. Lap travay nan bon destine l. Men mesye vitelom pap travay nan bon destine l men le seyè gon vrè destine pou mesye vitelom mwen deklare ke destine vitelom nan kel vini nan vil amen mesye menm ke destine pal la rantre nan li poul jwenn ak pastè Rudliben poul jwenn ak lot pastè k nan zòn nan poul jwenn ak sèvitè k nan zòn nan pou yo lapriyè. E poukwa pa pou l gen tout moun sa yo avè l, n ap bezwen lame nan peyi a. Sa m ap voye ale pou tout nasyon an k ap swiv la, Ayiti ap bezwen lame pa l, Ayiti ap bezwen lame pa l, Vitelòm gen tan gen yon pil lame avè l, yon pil sòlda, nan lame nou pral bezwen an, n ap bezwen sòlda sa yo. Kanaran gon pil solda nan lame nap bezwen yo nap bezwen yo pase talè map gade map pale avek Jeff li vini nap pale avek li gen nenpot sou 7 machin gen nenpot 25 gason k desann tout gen zam nan men yo ebyen vitelom gon gen nenpot 60 Jeff gon valè men m pral kay ti lapli vendredi li gon pil nap nou tou gentan gon lame nou pa bezwen lot nasyon k vin manje kob nou anko nou
Kretyen, n ap ekskize m paske m deranje zòrèy nou avèk sa, paske nòmalman se jan de, m te kapab di, se jan de kontni pa ta dwe menm ap pase sou rezo sosyo. Men se yon bagay ki ekstrèmeman grav ke nou a sot asiste a li menm la a. Kote yon swadizan pastè, byenke, Yon pseudo paske anndan pastè gen de fo. Yon fo pastè. M ap di sa avèk tout fòs ke Lespri Bondye ban mwen, yon fo pastè ki gen yon gwoup devan l ki ap pwomote yon chèf gang, yon kriminèl, yon moun ki vyole, yon moun ki kidnape, moun k ap boule moun vif, Pou Kelly ap fè w konprann lap fè moun yo bwè yon dlo sal konsa. Se pou moutre w pa egzanp nan ki dimansyon inyorans ke pèp la tonbe. E youn nan bagay ke nou konstate anndan videyo a, majorite moun wap wè ki anndan tip de bagay sa yo se son de fam. Malerezman, majorite se son de fam. Se pa paske m gen pwoblèm avèk. Fanm, men se paske se yon fè ke li ye. Alò frè m sè m, lòske nou di w ke Ayiti pa gen pwoblèm lapriyè, men Ayiti gen yon pwoblèm a, a, dipokrizi, Ayiti gen yon pwoblèm a, de konesans, Ayiti se, se, se ansanm de bagay sa yo ki ap gangrennen peyi a, kote moun yo, olye ke yo pran tan pou y al fòme tèt yo, paske on ne devient pas pasteur en un jour. E menm lòske Bondye ta rele yon moun, ou ta gen yon apèl sou lavi ou, gen yon travay ki fèt nan ou. Pa egzanp, lòske Pyè parèt devan le Sanedren, lòske Pyè kòmanse pale, ou pral wè ke, a, yo pral di, Mesye sa yo se pa de zòm ki, ki pa gen oken konesans ditou, Kote tout konesans sa yo, tout sajès sa yo vini? Lorsque tu es un appelé ou au pied du maître, fò ke w fòme tèt ou, fò ke w enstwi tèt ou, fò ke ou justement pap ankouraje dè, ou pa kòm si yon medyòk, ou pap ankouraje la mediocrite sou kèlkeswa fòm ke li ye. Sa vle di ke frè m, sè m, tip de bagay sa yo, nou ap kontinye asiste a yo men malerezman, Paske nou gen yon fòm de medyokrasi ki ap ki ap pran ekstansyon, ki ap pran anplè an Ayiti. E malerezman, fòm de medyokrasi sa a, li vin e li nou tèlman ap kotwaye l twò lontan, li vin prèske jenetik, se prèske patou parèy. Li pa twò diferan aletranje, nan milye ayisyen, menm tip de konpòteman sa yo. Depi pa egzanp ou wè yon moun li ta gen yon ti pousyè konesans, depi pa egzanp ou wè yon moun li ta gen yon ti pousyè e lespri Bondye sou li se kòmsi c'est un homme à abattre. Alò frè m, sè m, zanmi entènot, moun ki tap tande emisyon sa a, nou nou gen anpil ki rete pou fèt ankò. E n rete kwè ke ou menm kòm kretyen ou pap bay movèz egzanp sa yo men wap kontinye Li lapawòl, medite lapawòl, wap kontinye pèsevere nan lapriyè, wap kontinye fè zèv ak moun ki nan sitiyasyon difisil, men paralèlman, wap kontinye meble lespri ou, paske Bondye se yon Bondye de konesans ke li ye, Bondye se yon Bondye dòd ke li ye, Bondye se yon Bondye de disiplin ke li ye, Bondye se yon Bondye travayè, Bondye se, se pa san rezon yo rele l le kreyatè, yon kreyatè se yon moun ki ap travay. Alò frè m sè m, se te yon plèzi pou ke nou te avèk ou aswè a nan kad emisyon sa a. E e w ap ekskize nou ankò si n te deranje zòrèy ou avèk tip de kontni sa a. Men, fò ke n te mennen a fè yo sou tab la pou n montre w egzakteman nou rive nan yon dimansyon, nou pa ka kontinye desann pi ba ankò. Alò, jèn, mwen jèn, kèlkeswa laj ou, li pa janm twò ta pou aprann. Li pa janm twò ta pou kontinye travay. Ann kontinye travay pandan ke n ap kenbe Lapawòl kòm bousòl, e Bondye Li menm, Li ap pran glwa lòske n parèt yon kote nou ap pale, Bondye ap kontinye prepare dèzòm. Lòske nou rive pami yon seri de moun ki swadizan yo panse ke kretyen se tèt mare sèlman, men, atravè potansyèl ke Bondye ban nou, potansyèl imen ke Bondye ban nou, e atravè potansyèl spirityèl ke l ban nou, n a fè yon gran diferans ant sa ki nan fènwa ak sa ki nan limyè. Bondye beni w, nou swete w pase yon ekselant sware, e nou kase randevou pou vandredi si Dye ve pou yon lòt emisyon se lè. Bondye beni w, Shalom, bòn sware a tout si w t ap gade nou live, e bòn joune si w ap gade nou an difere, nou renmen w anpil.